Deblozay pete andedan Vilaj de Dye, yon dam anpwazone plizyè bandi pou izo Vilaj de Dye, anpil bandi mouri nan pwazon andedan Vilaj de Dye la medam e mesye bagay yo konplike ebyen dam sa ebyen ki twouvel ebyen dam sa ki se yon ewo men li twouvel nan yon sitiyasyon ki trè difisil ebyen kote izo ap chache dam sa tankou se epeng ebyen finalman daprè enfòmasyon Ta sanble ebyen nèg yo la m pa konnen ebyen kisak tonbe ebyen izo la ou pral tande yo nan nan video sa medam e mesye enfòmasyon yo deja nan video sa ebyen kote dam sa ebyen ki anpwazone anpil bandi izo vilaj de Dye ebyen dam sa ki tap viv andeje nan vilaj de Dye ebyen li konstate ke bandi yo ap fè yon travay kote bandi yo ap touye popilasyon an ebyen bandi yo ap fè popilasyon an mal ebyen mèt ap di mèsye ebyen nan yon bagay nèg yo ap manje ebyen dam nan anpwazone yo mèdam zè mèsye bagay yo konplike ebyen bonjou bonswa tou depo nan mande kilè ou pwal gen pou gade epi ou pwal tande videyo denfòmasyon nap pote pou ou pa bilye ou sou chèn pa w la Yon chèn ki la pou kapab enfòme ou de tout sa kap pase andedan peyi Dayiti ak sa kap pase nan peyi etranje. Ebyen gran pwen kap domine aktyalite a medam zè mesye jan nou te pale w la ebyen izo vilaj dedye antrave nan moman sa la li pa konn ki moun kap touye l ki moun ki pap touye l paske ebyen pèp la vin gen kontwòl bandi yo ebyen se mal yap fè popilasyon an se mal yap fè peyi a. ebyen popilasyon an ebyen vin wè ebyen fòk yo ta fon jan pou yo retire nèg sa yo alavi ebyen m kapab di w ebyen gen yon dam ki fè premye aksyon an kote li touye plizyè bandi pou izo vilaj de dye nan yon pwazon ebyen medam zye mesye ann al tande ansanm kòman bagay yo ye ebyen. Bagay yo konplike andedan vilaj dedye ann tande ansanm. Medam e mesye nou pral sezi tande bagay sa bandi vilaj lage kou chen fou ap chache yon dam ki tiye plizyè bandi andan baz 5 segond pèp ayisyen gen yon fanm andan vilaj ki pwazonnen divès sòlda e tiye yo e bandi yo andan vilaj lage kou chen fou ap chache dam sa e ou pral sezi tande koman sa fini pèp ayisyen gen yon dam ki li menm pa pote jiponl pou bèl twèl Li anpwazone e tiye plizyè sòlda. Pou ki rezon dam sa a rive tiye sòlda sa yo? Rete la, piske nou pral ba w detay, nou pral ba w enfòmasyon. Depi semèn nan la a, ebyen baz 5 segond pèdi divès sòlda. Sòlda k ap dyare, sòlda k ap vomi san, sòlda ki gen gwo vant fè mal, sòlda ki kouri lopital plis pase yon dizèn, ebyen se dam sa a ki fè yon ravaj anndan baz 5 segond. Rete la, ou pral sezi tande enfòmasyon sa a e w pral sezi tande kòman. Sitiyasyon sa li menm li fini andan vilaj. Rete branche, nou pral ba w detay. Byen avan nou kontinye, genyen Guy Philippe ki li menm retire tèt li nan pati politik yo rele fren an. Poukisa? Ebyen depi depi kèk jou la nou tande ke pati politik sa al enskri pou eleksyon. Ebyen Guy Philippe di. Imedyatman pati politik sa a enskri pou eleksyon, li menm li retire tèt li nan pati politik la paske li menm li pa nan eleksyon avèk vòlè, li pa nan eleksyon ak mafya. Selon Guy Philippe, eleksyon sa k pral fèt la s on eleksyon mafya. Se yon eleksyon ki pap ekitab, se yon eleksyon kowonpi, li menm li pa nan dosye sa, li retire kò l nan pati politik la e okenn moun pa site non l kòm kwa li prale nan eleksyon avèk nèg sa yo ki la. Sa se pawòl Guy Philippe, medam e mesye, ki fè konnen Kesyon pati politik li menm li ladann nan enskri nan eleksyon an ebyen li menm li pa fè pati de pati politik sa ankò. Guy Philippe ki soti yon odyo pou l klarifye koze sa a medam e mesye ou pral tande detay ou pral tande enfòmasyon. Byen avan nou balanse nan divès lòt enfòmasyon ke nou gen la an nou rantre andan vilaj Pou tande koman sa ye, dam sa ki pwazonnen divès bandi, koman sitiyasyon an ye puiske bandi yo ap chache dam nan kou chen fou, eske yo jwenn li, kisa ki pase, ebyen medam e mesye rale ti chèz ba w pou tande koze. Moun kap vann anba a pwal kestyone yo, moun kap vann anba kestyone paske yo pa konprann, ebyen se pa la swit nou. Map di w sa ke nou genyen kòm enfòmasyon. Genyen yon moun ke yo ta sible, ke m pa konn non dam nan, men gon dam yo ta jisteman pwente di dwa sou li e ki ta responsab e zak anpwazònman an e yap chèche l depi dimanch e nan vilaj e tankou m te ka di w yap chèche m te ka di w lajan atè nan nwit e daprè e sous la dam nan e li ta fè vwèl e li ta fè vwèl men pa gen moun ki konnen e ki kote e Dam nan e lale. Men sof ke e dapre sa ki vin jwenn nou chèf dezyèm chèf la an palan alon m pa konn si Lele dezyèm chèf men Lele li menm e Lele mande pou ke yo chache dam nan puiske e yo ta sanble yo alon pas ta sanble yo rantre lakay li. Yo rantre lakay li, yo pete pòt lakay li, yo rantre, yo panse l te anndan an e yo pa wè l e depi dimanch e yo kòmanse mouri, enbyen y ap chèche dam sa a tankou balèn puiske yo pa remake vizaj li e anba a donk nan Vilaj de Dye. Alò e s on dosye wi, tèt chaje wi, e s on dosye ki parèt trè konplèks, s on dosye ki parèt trè konplèks e anba a donk nan vilaj puiske e pa gen moun ki ka twò poze kesyon puiske genyen lòd pou ke dosye a pa pale gen lòd gen otorizasyon pou ke dosye a li pa pale men nou menm e kòm nou gen pye nou atè nan geto yo nou te oblije al fouye e pou nou konnen kisa dosye a ye kisa ki pase e presizeman donk andan vilaj alò e fòk nou dou se ke te genyen e moun ki te kòmanse e ap kriye ok te kòmanse yon segond e Gen moun ki genyen moun ki te kòmanse euh gen moun ki te kòmanse ap kriye donk hier soir alò dimanch lan men alò se kèk grenn negadou euh manfouben kèk alye gang ki te kòmanse jisteman ap plenyen e nan mouch ou konprann bon gen de moun tou k ka kriye tou k pa gang tou wi. Gen de moun ki ka kriye k pa gang tou e alò pa fòseman e men e se te gwo lòbèy e ki gin anba. Mentnan yo a yo yo yo di sa ki pase nan vilaj la dimanch lan e pou rive yè maten e yo pa kapab asimile li e kòm dyab. Yo pa kwè se dyab ki fè aksyon sa a e dèl debi e nouvèl la te gentan gaye. kap manje moun nan vilaj, men lè yo gade yo wè moun yo ap tonbe pil pa pil, yo vin estime ke pa rapò a menm sentom moun yo ki devlope a, yo di donk ke la a yo pa kwè an jeneral sa a gen rapò avèk dyab men yo asimile li, yo atribye li dirèkteman avèk yon pwazon. Donk yo di sa a. paka lot bagay se yon pwazon li ye pske e moun yo yo pa pran tan yo pa pran tan vre yo pa pran tan yo pa pran tan pou yo m te ka di w e fè vwèl pou san chapo yo pa pran tan e se a pati de la yo oblije rive akize yon dam ke mwen pa konn non li dirèkteman men yap chèche dam sa nan Villa de Dieu depi dimanch ebyen dam nan disparèt konbè daprè enfòmasyon ke nou rive jwenn alò dosye a pa pale dosye a toufe men se sa ki rive nan Village de Dieu e soti dimanch lan e nan jounen an e tout blòk 5 6 è 7 è 8 è e te genyen gwo sezisman gwo tèt e m te ka di w tèt chaje anba a e se gwo chèf yo ki te oblije reyini ap mache de kay an kay e pou kestyone moun k ap vann anba a èske w la e yo wè tout moun yo Justement la men yo remake gon dam li menm ki konn vann tou yo pa remake li yo pa wèl e se sa ki pral justement mete gwo chèf yo oubyen e moun nan vilaj an suspens e yap di sanble se ta li sanble se ta li sanble se ta li ki ta responsab anpwazònman ebyen kantite bandi sa yo ak tout madan bandi do ke anndan vilaj de Dye e madam mesye fòm diw se ke anpil anpil anpil ravèt tonbe nan vilaj menm si pawòl la pa pale la ou tande le komedyen diw konsa ke le komedyen dil tande bagay la kap pale anba a e nan biwo e konprann gon sekirite kap pale bagay la men son dosye yo toufe anba a nan vilaj pou pèsòn pa rive konnen li Men fòm di w, yè swa o zanviwon de nevè, e chif la te evalye a 47, o zanviwon de nevè, e li te, chif la te rive a 47, men e m te ka di w lòt kantite yo ta pral, ta pral yo menm swiv e rès 47 la, e sa k fè m di w pou m trè trè pridan pou m di w plis ke 40 moun e bandi ak madan bandi. Ebyen ta mouri ebyen suivan e plizyè chèf gang donk anba a yo ta fè kwè se ta kapab yon anpwazònman e sa yo avanse a yo di yo pa konprann kòman se bandi Amel avèk madanm an di k mouri sèlman se sa k pwoblèm nan e san presyon moun yo kesyone yo di yo pa konprann kòman fè pa gen inosan ki mouri se bandi a madan bandi k mouri yo di

e nan vilaj mèdam mesye antouka e nou menm nou pat manje pwa nou pat bay lapire eske w la nou pat manje pwa nou pat bay lapire donk depi se bandi ou ye ebyen e ou mouri depi se pa e bon menm si se mwen yo te wè k tal touye w tou bravo men kan depi se pa mwen pa egzanp Bon, m pa chèf pati politik fren. E gen pati politik fren gen platfòm politik. E m panse ke se Minis Nader se li kowodonatè nasyonal pati politik fren. Donk li gen dwa deside enskri l oubyen pa enskri l. Byennantandi FRN ki se pati ke m ap dirije a, avèk fren ki se pati Minis Nader ap dirije a, e pati politik Minis Nader la, nou te met tèt nou ansanm ak 2 ou 3 lòt pati pou nou te fè, pou nou ta eseye mete sou pye yon platfòm politik ki rele fren. Donk platfòm politik. Mwen an wi m se manb platfòm bonè kòm sekretè jeneral pati politik FRN mwen pa kab fè pati de pati politik fren paske la lwa pa pèmèt on moun fè pati de 2 pati politik men nan kad on platfòm wi m ka al nan platfòm donk wap wè ke jodi a ke minis Nader enskri pati politik e pa platfòm mwen menm avèk minis Nader nou pale plizyè fwa yè swa ankò byen ta m te nan on rankont avèk Arab la e pozisyon m te klè ke. Platfòm nan, m pa kwè ke se yon bon ide pou nou enskri nan pwosesis elektoral sa a avèk premye minis sa yo, avèk menm moun sa yo ke n konnen kijan y ap mennen peyi a e parapò a pwomès nou ke n fè a pèp la, parapò a diskou nou. M twouve l ta trè enkoyeran pou n ta bay nèg yo yon chèk an blan pou n al patisipe nan yon pwosesis elektoral lè nou byen konnen eleksyon p ap fèt. Nèg yo konnen eleksyon fèt, pou ki rezon pou m ta kite e aksepte al enskri nan yon. On kote ke m konnen se pa anyen k ap fèt, se fo mouvman, menm jan nèg yo fin kraze kòb e ke swadizan yo ta pral fè referandòm nan, menm jan yo te kraze kòb pou swadizan yo ta pral mete sekirite nan peyi a. E se menm jan sa ekip sa a ap fè. Bon, dayè, ou wè ki sa k sot genyen parapò a twa kontra ke nèg yo ta siyen avèk Erik Prince, on seri de moun, kontra pou konstwi de prizon e isit nou tande tout dezòd yo. Donk, m panse ke li pa t ap bon pou platfòm politik fren pou nou al enskri e bay nèg sa yo on lejitimite ke yo pa genyen e al lejitime tout sa yo te fè depi apre asasina Prezidan Jovenel Moïse. Donk, e sa k pou, sesi etan di, mwen menm avèk Minis Nader nou pale, nou toujou an kominikasyon, nou pa gen okenn pwoblèm. E se pozisyon pa l pou l enskri pati politik frenk ke l ap dirije. Mwen menm se politik pa m, se pozisyon pa m pou m pa fè pati de bagay sa yo pou FRN. pa ale e enskri nan pwosesis sa a. E pou tout moun k ap tande m yo, m ap di n ke wi nou pral nan eleksyon, si gen eleksyon, lè gen eleksyon. Men avèk de moun serye ki kab mennen peyi a vè de eleksyon onèt, kredib e demokratik. Pral antre dirèkteman dan laktyalite, se si e sèten nou oblije retounen sou dosye sa a ki ekstrèmman enpòtan. Vwala ke nou aprann bò kote premye dam nan, Martine Moïse, nou aprann ki efektivman pase devan lajistis amerikèn Martine Moise pale nou te toujou ap mande pou premye dam nan pale ebyen se pa pale li pale ankò medam mesye li pale anpil koze gon kote emosyon an tèlman fò premye dam nan tonbe kriye evidaman nou pral baw plis detay lè nou di w gen kè nèg kap sote la gen nèg ki pa gen kote pou met kò yo la ebyen dosye jojo ki koke nan gòj yo a li pran yon lòt koulè konplètman Piske nou konfime l pou ou premye dam nan ebyen ki pase devan lajistis amerikèn epi pandan n ap pale de sa medam mesye nou dwe touche sa k ap pase alechèl entènasyonal piske nou wè gen anpil enpwovizasyon k ap fèt nan dosye Iran pou pa di Izrayèl n ap pral touche sa epi egalman nou pral retounen sou dosye Guy Philippe frè ki pral nan eleksyon ou pa men lesansyèl gen anpil koze n ap deja salye Leonel Staël Guimari Salomon e Leonel nou pati dirèkteman E ann pati dirèkteman ak aktyalite an.
Eben e Jimmy nou salye tout moun, nou salye panelis yo ki la, Guy, Salomon, Madam Saëlle, eben ankò yn fwa Jimmy nap lanse dirèkteman pa rapò avèk aktyalite a, nou prale dwat e dwat o bi konsènan e Madam Martine lans Madam e lansyèn e premyè dam Martine Moïse ki li menm pale ki e lajistis federal yon jij federal nan lakou e Florida tandel. Eben nan kad odisyon sa Madam Martine Moise te gen okazyon pou ke l te kapab denonse e mande aske pou plizyè moun ki te gen rapò avèk asasina Prezidan Jovenel Moise la, pou yo kapab pran kòd. Ebyen nan kad dosye sa, jan w ke w di l la, deja te gen anpil emosyon ki te travèse l, kote ke l te pete kriye, men tout fwa, se yon debi de yon pwosè asasina Prezidan Jovenel Moise ki deja kòmanse la, e sitou le 16 mas k ap vini la pral gen yon lòt etap, paske gen plizyè manm jiri k pral chwazi, men nou wè Lansyèn premye dam nan Madam Martine Moïse ki jodi a ki yè madi a te gen chans pale kote gen plizyè koze ki di. E eske nan lè pwochèn zè pral gen lòt arestasyon ki pral fèt se kesyon sa nap poze men kan menm m panse ke moun yo te sipoze tande a ki kolabore ki pale la ki pèmèt aske gen de pis ki pral kapab dekouvri Madam Martine Moïse m panse ke se li ki pale kan menm sèt in trè bòn nouvèl kote ke yon jij federal te arive tande l.
E nòmalman tou gen anpil moun ki te toujou ap tann e swit pa rapò ansanm avèk pwosè ki enplike asasen prezidan prezidan Jovenel Moïse yo. Donk lè a rive byenke nou konnen genyen 2 kondanasyon ki fèt deja Etazini, gen kondanasyon ki fèt deja, men genyen MH swivi k ap fèt a parapò ansanm avèk asasina sa a. Men nou konnen ann Ayiti jiska prezan poko gen kondanasyon, donk gen tolalito k ap fèt va e vyen nan tribinal parapò ansanm avèk dosye asasina Prezidan Jovenel Moïse. E de la nou sot enben tande nan enfòmasyon ke konfrè nou an Leonel sot bay kote li pale de E Martine Moïse li menm ki e men deja pale pa rapò ansanm avèk asasina prezidan Jovenel Moïse donk m panse e plis limyè pral fèt plis e limyè pral jayi e m panse tank nap avanse tank nap konprann rezon ki fè yo asasine prezidan Jovenel Moïse e m kwè ke e vu pral genyen kondanasyon ebyen nap kòmanse jwenn jistis e jistis lan tou map di nou an nou pa kitel o nivo sèlman jidisyè an nou enben jistis pou Jovenel Moïse lan tou an nou kòmanse fèl pou nou kraze tout endividi ki swadizan ap fè pòz opozisyon tandi ke se e rès kiyè ke yap tann donk nan nivo sa tou e nou ka bay prezidan Jovenel Moïse jistis jan ke nou menm nap tann li a Claudy.
Guy met avanse. Panse ke se yon jistis 12 milyon abitan, 12 milyon frè avèk sè ayisyen nou yo, sitou nan dyaspora a, ap tann paske lè nou sonje ki kantite sakrifis, ki kantite lanmou Jovenel t ap manifeste pou te wè ke si nou te kapab gen yon lòt Ayiti, men malerezman asasen san fwa ni lwa yo rive asasine Prezidan Jovenel. E jodi a, daprè enfòmasyon ke nou genyen, Minis Martine eksplike anpil bagay, de bagay e petèt anpil moun pa t imajine, e Martine pataje anpil, anpil, anpil enfòmasyon avèk jij ki t ap tande l la. Donk m panse ke jodi a la gen nesesite pou nou tenn a yon rezilta ki pou bokou plis ou mwen kòrèk parapò a sa. Bon e gen de bagay m panse ke Martine pataje avè yo pa rapò a yon seri de enfòmasyon ke l genyen petèt nan kontèks li te ye a li te oblije sere yo paske pa bliye e Martine Jovenel asasinen se te sou gouvèneman ekip Biden yo kote ke gen de bagay pou mwen Martine gen dwa pat ka pataje yo men kounye a nou raple nou apre prezidan Trump fin pran Alò apre Trump fin prezidan, li mande Trump menm pou deklasifye asasina prezidan Jovenel la. Ou wè se 2 travay kap fèt de manyè diferant. Paske dans un premye tan avèk administrasyon Biden nan, ou wè gon jan yo te pral avèk dosye a. E tout swit Biden, demokrat yo pèdi pouvwa,

ki te patisipe nan asasina prezidan Jovenel yo achte papye yo mete bò tèt yo paske pou mwen nan semèn kap vini yo la oubyen m pa konnen nan jou kap vini yo la gen nesesite pou lajistis amerikèn kòmanse vin pran vagabon isit asasen kriminèl san fwa ni lwa mete anba kòd pou al jije yo e nan pou travèse avè pou al jije se sa pou mwen kesyon an ye. Ok medam mesye se jann tande la se su sèten gen anpil koze gen anpil pawòl ki pale e pou lenstan nou oblije ap poze kesyon kisa kap di konsa kisa ke premye dam nan tap di paske nou te gentan konnen jan w sot di lan Guy gen anpil anpil anpil anpil bagay ke premye dam nan konnen men evidaman gen bagay ke l pat kapab di men apati de etazini kon nou kapab wè li gon sèten e li gen yon sèten garanti li gon sèten konfyans an kelke sòt li gon sèten asirans ebyen la li pale evidaman jan nou wè nèg ayiti yo kontan jan nèg ayiti yo ap pran plezi yo la ebyen dezòd la fini paske ou byen presizel dosye sa sa fè dè jou e dè mwa e dè zane kote ke Martine Moïse tap mande deklasifye dosye an donk Pou moun yo konprann byen, lè n ap mande deklasifye yon dosye, jan Solange ap esplike l la, administrasyon Biden nan, yo te pran dosye sa, yo te kache l, yo te mete l nan tiwa. Ebyen kounye a la, se kounye a nou pral tande koze dan la repiblik, e jan nou di l, lè w tande ke l. Prezidan, m pa konn si Leonel, m pa konn si kòm Leonel se yon nèg ki gen bòn memwa, m pa konn si Leonel sonje tousuit apre mesye demokrat yo fin pèdi, alò, mesye Trump fin pèdi pou fin pèdi eleksyon an, E demokrat yo pran pouvwa avè Biden, tout swit demokrat yo pran pouvwa Jovenel koumanse resevwa gwo pèsekisyon epi konplo asasina sou asasina. Se tout swit Trump fin pèdi pouvwa. E se sak fè tout swit ou wè Trump fin genyen pouvwa la e fin genyen pouvwa kont mesye demokrat yo, ou wè lè sa kounya Martine vin avèk foto kote prezidan Jovenel te kanpe avèl avèk Trump avèk tout madanm Trump nan demach Martine te fè pou te ekri avèk administrasyon Trump lan donk sa vle di li te la avèk foto a kòm prèv pou l montre amitye oubyen afinite ke yo te genyen sou le plan diplomatik avè yo an Ayiti donk m panse ke sa se yon petèt yon jès estratejik e senbolik ke Martine te itilize de manyè estratejik pou l te kapab rive petèt frape konsyans Trump pa rapò a petèt relasyon ke yo te genyen, paske ou konn kouman kesyon an te ye, tout tantativ yo te fè pou yo te kraze, pou yo te deranje Prezidan Jovenel, Trump te kanpe ankò pou evite ke Jovenel asasine li. E de fèt, tou swit Repibliken yo fin pèdi pouvwa, mesye yo òganize asasina. E yo asasine prezidan. Fò nou di ke medam mesye an menm tan tou la an nou rete fokis paske nou konnen gen anpil anpil divèsyon ki pral fèt ou di mwens ki pral eseye fèt nan dosye asasina sa. Donk pou kounya la se si sèten nou menm nou te di bò kote pa nou e fòk ta gen tès e pou pa di e detektè de mansonj paske jodi a la ou pa konn kiyès kap bay verite kiyès ki pap bay verite etan done Enfòmasyon pou genyen tou prezidan e jounalis anketè dominiken an e ki te bay enfòmasyon sou seri de rankont ki te fèt an Repiblik Dominikèn e li tou li gen de grenn enfò li an dirèk avèk jijman kap fèt la tou daprè tout enfòmasyon kem genyen li pataje li pataje avèk li pataje anpil enfòmasyon avèk Misye te pale de misye te pale de òm dafè sa e e Gilbert Gilbert Bidjo. Wi, li bay yon, li remèt jij Samegan nan yon dokiman byen prepare e pou yo rive Ah, repran sa idantifye pou nou Guy, repran sa pou nou paske la wap byen pale la, repran sa pou nou pou moun kap tande la, aswè a la gen pwoblèm, gen pwoblèm. Wi, nap pale de, nap pale de jounalis anketè, donk sa vle di li, li te akote tout demach ki tap fèt yo san nèg yo pa rann yo kont si li te gen pozisyon e li te gen pozisyon e repibliken. Donk sa vle di se petèt misye tap travay kòm yon ajan yon ajan kòm yon ajan cia nan tout demach ki tap fèt an Repiblik Dominikèn yo. Se tout swit wè li kenbe enfòmasyon yo e menm jan avèk Martine li kenbe enfòmasyon yo, se tout swit mesye Wilby ke yo pran pouvwa lè sa a li kòmanse ap depataje, li gentan pataje tout yon seri de enfòmasyon swa sou mèsenè ki te soti an Iran ki te travèse an Repiblik Dominikèn e pou te rive asasine e pou te vin fè asasinay Etazini swa rankont ki te fèt avèk mesye sektè ekonomik nou yo an Ayiti, avèk klas politik la, e l eksplike konbyen fwa yo chita, li gen voice, li gen tout enfòmasyon, jiskaske Abinadèl pral kòmanse atake, atake l, arete l, tout sa, nou sonje tout enfòmasyon sa yo, rive sezi telefòn li. Sa vle di Abinadèl pwobableman nan pwoblèm la tou, paske nou konnen misye pwobableman misye pa inosan nan dosye sa,
Wi men se paske Luis Abinader gen de trè bòn relasyon alò se paske Luis Abinader gen dwèt li tranpe nan asasina ki fè ke li pral estime ke jounalis la tèlman gen enfòmasyon nan men l e lè sa li pral mete l nan sitiyasyon difisil e se petèt se twòp zye e pa rapò a relasyon jounalis la ki te asasine jounalis la.
Pa kont, m te toujou, m toujou tande misye site non Jilbè Bidjo, m tande talè Salomon, m tande misye souvan site non Jilbè Bidjo, e etan done ke jan nou di l, gen bagay ke nou pa konnen, e men nou konnen ke lajan sa se o, se an Repiblik Dominikèn li te tranzite, li souvan pale de Jilbè Bidjo, m pa konn tande l pale de Luis Abinader non, men m panse ke nan pwosè sa medam mesye, lè nou toujou ap di pral gen kouri, Se pa kouri k pral la ki pral gen la. Gen nèg la m gen presyon si yo te ka al an Izrayèl la. Gen nèg la si yo te ka al kache an Iran la se sa yo ta pral fè. Tèlman tèt nèg yo cho. Brèf, n ap siv, n ap suiv mesye. Wi an avanse, Pwofè Salomon.
Wi Jimmy nou ka pale genyen Martine Moise. Genyen Martine Moïse e nap pale Martine Moïse vèv ansyen prezidan Ayiti an. Jovenel Moïse enben pete kriye pandan li tap temwanye nan yon tribinal federal nan Miami tou swit kote sou nwit kote maril te asasine 7 jiyè 2021. Pandan li te pran la pawòl kòm temwen, an di premye temwen, gouvènman ameriken an nan pwosè an e kontan. 4 endividi ki sòti Sid Florid yo akize nan konplo asasina an. Li te prezante tèt li epi li pa t kapab kenbe emosyon l tèlman l t ap kriye, Mwen se Martine Moïse. Mwen se madanm Jovenel Moïse ki te asasine lakay nou. Mwen se premye dam Ayiti. Mwen padone m, tanpri padone m si m ap kriye. Mwen ap tann jistis sa a depi plis pase 4 lane, enben, li te di pandan l t ap pale atravè yon entèprèt kreyòl. Li rakonte ke li menm ak mari l te kreye apre inè di maten lè yo te tande anpil kout zam deyò nan kay la nan zòn Pèleren, toupre Pòtoprens. Mwen te pè anpil. Mwen te nan chòk ak tout kout zam yo. Li di, Lè mwen gade nan je l, mwen wè mwen wè l vin pè. Martine Moïse di li te desann atè sou men ak jenou pou ale wè pitit yo. Li jwenn pitit gason ak pitit fi yo ansanm nan chanm nan epi li mande yo kache nan twalèt la ansanm. ak yon youn nan chen fanmi an pou pwoteje yo. Apre sa, li tounen moute nan chanm prensipal la, kote li jwenn prezidan an tou pre kabann nan. Li di mari l te mande enben li kache lòt bò a kabann nan pou l pat pou bal pat frape l. Li te eseye kache anba kabann nan, men li pat ka antre paske kabann nan te twò ba. Mwen mete tèt mwen ak zepòl mwen anba yon pati kabann nan pandan mwen kouche atè, li te di. Li mande mari l si li te rele responsab sekirite yo. Li di prezidan an te rele plizyè ofisyèl, pami yo Dimitri Herra, ki te responsab sekirite prezidansyèl, jan lagè sivil ak chèf polis la, Léon Charles. Sa Madaye Martine Moïse ap kontinye nan tribinal la pandan pwosè Ozetazini an ap chèche klarifye konplo entènasyonal ki dèyè asasina Prezidan Jovenel Moise, Guy Leonel Staël.
E Leonel, avan m remèt Staël avèk Leonel, Salomon, youn nan jwèt mesye asasen yo avèk zanmi asasen yo ap fè nan kesyon asasina prezidan Jovenel avèk Martine Moïse la, yo toujou ap chache ti mo, se ti mo yo ap chache pou yo konekte yo, pou yo kapab konstwi yon opinyon ki defavorab avèk prezidan e avèk fanmi l an jeneral. Donk jodi a m panse ke nou gen nesesite nou menm antanke jounalis pou nou eklere konpreyansyon oditè avèk oditrice kap tande emisyon sa. Paske li ekstrèmeman entèresan pou oditè nou yo avèk oditris nou yo konprann jan de asasina sa yo, yo pa janm fèt pou plezantri. Se menm jan yo te rive jete Mohamed Mossadegh an Iran an 1952, puiske misye te mande pou te nasyonalize petwòl la an Iran. Puiske l mande pou nasyonalize petwòl la an Iran, enben sèvis entèlijans anglè yo avèk ameriken yo la CIA, yo òganize yon koudeta yo jete Mohamed Mossadegh. Se kwa kesyon an te ye ki pral fè 25 an pli ta revolisyon de Ahmadinejad, revolisyon de Ayatollah Khomeini avèk tout lòt jèn jèn etidyan alepòk, ya, avèk tout jèn lòt jèn yo alepòk rive fè revolisyon sa a ki rele revolisyon iranyèn nan. Donk sa vle di Sa yo rive nan pakèt peyi nan mond lan. Se pou oditè nou yo ak oditris nou yo konprann, lè y ap di objektif asasina sa yo. Se te yon prezidan yo te genyen ki te vini ki t ap goumen kont movè kontra 30, 40, 50, 70, 70 an pase yo. E Jovenel te estime ke kontra sa yo, yo kokobe popilasyon ayisyèn nan, yo kokobe peyi a. E fòk nou rive koupe kontra yo. Se nan batay kont elektrisite, kont asasen ki t ap e ki te gen gwo kontra nan kesyon elektrisite, kesyon sojenè, kesyon gaz, kesyon tout kontra malonèt yo, donk se sa yo petèt pou mwen ki a la baz de l'assassinat du president Jovenel Moïse. Donk m vle ke oditè yo konprann sa, se pa yon senp asasina tankou moun ap reflechi kòmsi pou sèlman pran pouvwa non, se petèt pou yo te kapab chanje tandans pouvwa e jodi a pou bay nesans avèk Erik Prince, pou bay nesans avèk yon ekip asasen E jodi a tout moun sa a yo jodi a ki nan gouvèneman an tout fè pati de moun ki t ap asasine prezidan swa avèk zam, swa avèk mikwo, swa avèk tandans petèt lòt mwayen ke yo te itilize. E sa kesyon an ye, kòm tout moun, alò kòm tout oditè k ap tande nou la a vin kòmanse konprann kesyon an, nou wè se yon peyi mesye sa yo, yo vann. Sa Jovenel t ap fè, koupe kontra, yo mennen vini, vin siyen kontra pou 50 an angaje Ayiti.
Jwen e nap pandan nap reprann enfo a nou pral reprann enfo tou e gen youn nan ansyen kolonbyen yo tou ki te prezan tou devan tribinal la men an atandan an nou reprann enfo a.